Ey Shalom Haiti sak pase se ofisye 5 mil Yatazar nan ISUPK, Israelite School of Universal Practical Knowledge, kounya la nou nan Brooklyn New York nou te vini pou nou patisipe nan yon town meeting, town hall meeting ke Komokoda tap òganize nan Brooklyn e nou genyen yon frè ayisyen Ansanm avèk nou, èske ou ka ban nou non ou frèm? Non m se Al, Albert Saint Jean. Albert Saint Jean, ou fèt Ayiti, ou grandi Ayiti ou byen bò isi an vè? Non m fè isi, m fè isi Etazini, m grandi isi. Ok, bon pou yon moun ki grandi isi, pou ki sa sa konsène ou bagay kap pase an Ayiti? Paske anpil moun ap di sa, e dyaspora ou ye, gen Ayisyen kap menm di ou pa Ayisyen, paske ou pa fèt an Ayiti. Pou ki sa ou twouve son bagay ki enpòtan? pou ou, tankou m ta di, envòlv, pou ou enplike nan sa k ap fèt nan Ayiti. Dakò.
Premye bagay, mwen menm, nan epòk m te, m leve isi an Etazini, Ayisyen ta pase yon pil betiz, yon pil, ou konprann. Depi ou, depi ou di moun se Ayisyen ou ye, ou pase yon non betiz. Epi, depi m jenn, fè m te jwenn ògouyeèy mwen. You know, I had to find my pride. Poutè jan moun yo ta pale de nou, se pa sèlman moun nan lekòl ki ap pase nou betiz, men nan televizyon an, yo di nou nou gen sida, nou manje chat, bagay konsa. Apre sa, mwen menm m al fè resèch mwen. M al nan granmoun yo nan fanmi m, nan fanmi m, m poze yo kèk kesyon, like, kisa ki listwa nou, kote nou soti. Depi m jenn, yo fè m aprann ki moun nou ye. Epi a lè sa m pa t janm al Ayiti. Se lè m gen 18 an m al Ayiti. Men avan m al Ayiti, m te toujou gen oryè. Ou konprann pou tèt m te fè resèch mwen, m vin konnen ki moun m ye. Apre sa, pou m konnen ke nou menm, pou pèp nwa nan monn la, tout sa nou fè, tout sa nou sakrifisye, se pou tout moun nwa nan monn la. Sa fè m konprann ke tout sa ki ap pase an Ayiti fè m I gotta pay attention, fè m voye zye sou li, ou konprann. Bagay sa afekte m anpil. M gen fanmi m lòt bò a, m gen yon kouzen yo fenk kidnape lòtrejou a, ou konprann. Bagay la pa jwèt. Wi, se pa jwèt ditou sa k ap pase a e se yon bon bagay pou gen fyète sa a dèske ou se Ayisyen. Alò, ban m poze w yon kesyon, frè m. Poukisa ou panse ke Ayisyen ap. pase tout mizè sa poukisa ou panse ke moun sa yo ki kolonize nou ki k li se la frans ki k li se lè zetazini ki k li se kanada poukisa se nou menm poukisa ou panse ke nou ap pase mizè sa anba pye moun yo. Ou konnen an anglè yo gen yon mo ki rele self determination m pa konnen kòman ou di sa an kreyòl. Detèminasyon. Detèminasyon wi epi. Se premye fwa depi, m pa kab di se premye fwa pou tè se moun nwa ki koumonse sivilizasyon, ou wè, men se premye fwa apre epò kolon ke ou wè moun nwa ap dirije tèt yo. E pi, se pou tèt sa, Fè yo kanpe sou kou Ayiti. Se pou tèt sa yo mete pye yo sou Ayiti pou monte lòt nwa yo. Si yo eseye leve kou an Ayiti, menm ba la pas yo. Se pou tèt sa yo pa bezwen Ayiti pou grandi, pou dirije tèt yo, pou gen self determination, pou gen deteminasyon. Se pou tèt sa yo fè sa. Poutèt yo konnen ke Ayiti, pèp Ayisyen yo se yon trèt yo ye. Cause we're a threat. Se pou tèt. Yon menas. Yes.
Yon menas. Mèsi. Pa gen pwoblèm. Wi, pa gen pwoblèm. Wi, sa w di an gen anpil fòs. Ayiti se yon gwo menas pou loksidan. Ok? Sitou lè nou te fin bat yo konnen yè, nou fenk sot selebre 220 tièm ane batay de Vètyè kote nou te mete blan yo ajenou. Alò, kisa ke ou panse ki solisyon an pou nou menm Ayisyen pou nou soti anba pye blan yo, anba pye Arab yo, siwo Libanè yo? Kisa ou panse solisyon an ye? E avèk sa, ki mesaj ou genyen pou Ayisyen, sitou jèn yo ki ap gade nou? Men sa m gen pou yo e m ka di fè tout moun nwa nèt inifye. Ou konprann? Fè Ayisyen fè nou met tèt nou ansanm, fè nou inifye. Men se pa sèlman ak nou menm Ayisyen parèy nou, se ak tout nwa parèy nou nèt. Poutèt se nou tout y ap eseye kolonize. Se nou tout y ap oprese. Ou konprann? Ebyen, fè, fè, fè, fè nou fè yon jan pou sipòte moun yo ki lòt bò a k ap lite. E, pèp, pèp ayisyen nan dyaspora a, yo gen yon jan, yo panse ke moun ann Ayiti yo pa konn ki sa k bon pou tèt yo, yo, yo pa gen plan anyen. Non, se pa vre. Gen moun lòt bò a ki gen plan. Sa k pase yo pa gen pouvwa. Ou konprann? Fè nou sipòte moun yo, moun sa yo pou ede yo rejwenn pouvwa. Apre sa, se pa sèl moun ann Ayiti non. Moun nan Afrik k ap lite, Nijè, Bikinofaso, Mali, tout moun sa yo, Senegal, Ginen, tout kote w ap wè pèp la ap lite, fè nou konpè avèk yo. M konprann nou menm se Izralayit nou ye, m gen opinyon pa m de ki sa k ap pase an Palestin. Mwen menm, m swete ke tout moun nan monn la ki kolonize, si se menm. Moun yo ki ap kolonize e moun sa yo se frèm yo ye ou wè fè ou wè lè ou when you see people that are oppressed you gotta see yourself in them and unite with them and find out how you can support them and uplift their voice. Frèm mèsi anpil, se Ofisye Yatazar nou nan Brooklyn New York ansanm avèk frè nou, raple mwen non an frèm?